Frè m ak sè m nan peyi Dayiti ak nan dyaspora a, sa fè 35 lane pèp ayisyen an ap goumen pou jwenn demokrasi, pou bati yon Leta fò, pou gen lapè ak devlopman ekonomik blayi e ogmante chans pou lavi miyo. Pou gen yon leta fò, se yon obligasyon pou pèp la al vote nan bon jan eleksyon. L ap vote pou kandida ki gen bon jan pwogram, ki ka di l aklè ki sa li gen nan djakout li kòm pwogram e kòm solisyon a pwoblèm peyi a. Se vòt pèp la k ap fè kandida sa a apre eleksyon an rive kòm otorite nan tèt pouvwa egzekitif la ak pouvwa lejislatif la. Wòl yo nan tèt Leta a se rive fè pwogram yo te pwomèt pèp la nan moman yo t ap fè kanpay la ateri pandan y ap dirije Leta a. Depi 16 desanm 1990, pèp la ap goumen pou ke 7 fevriye chak 5 an, se yon prezidan eli ki ranplase yon lòt prezidan eli. Se menm bagay la pou palmantè yo ki fè pati de pouvwa lejislatif la. Lè yo rive nan tèt Leta a apre eleksyon, e ke yo vin otorite ki lejitim nan pouvwa egzekitif ak pouvwa lejislatif la, yo vin ranfòse pouvwa jidisyè a e pèmèt ke rejim lalwa a blayi sou tout teritwa a. Kidonk, lè se pèp la ki vote pou mete otorite nan twa pouvwa Leta yo, desizyon kap pran nan nivo twa pouvwa sa yo gen lejitimite ak legalite. Malerezman, depi pèp la fin vote konstitisyon an 29 mas 1987, oligak kowonpi ak politisyen vyolan refize respekte règleman demokratik yo. Yo refize respekte vòt pèp la. Se ak vyolans sèlman yo vle pran pouvwa a. Lè poutchis yo sèvi ak vyolans politik pou fè san pèp la koule, pou yo ka vòlè pouvwa a, yo mache sou manman lwa peyi a. Yo krache sou prensip demokratik yo. Lè sa a, Sa yo fè a rele koudeta. Depi 1987, se sot nan koudeta, tonbe nan koudeta, ki trennen dèyè l mizè ak dezolasyon, ki lage pèp la nan kouri l ye jodi a. Nou bouke e nou pa dakò. Jodi a 7 fevriye 2023, nou te dwe ap patisipe patriyotikman. avèk onè, diyite nan selebrasyon premye ane manda 59 vyèm prezidan peyi a ke pèp la te dwe chwazi nan eleksyon. An menm tan tou, peyi a te dwe ap selebre premye ane 51 nyèm lejislati a ki te dwe kòmanse fonksyone depi dezyèm lendi janvye 2022. Olye de selebrasyon ak komemorasyon, se yon maswife y ap fè pèp la monte paske chak jou mizè l ap ogmante, chak jou se plis soufrans. Li wè jodi, li pa ka fè plan pou demen paske l pa konn kisa demen ap di. Li pa konn si l ap vivan toujou. Èske se anvi? Pèp la pa dakò kontinye viv konsa. Olye peyi Dayiti ap selebre demokrasi, se yon kochma l ap viv. Yo asasinen 58 tièm prezidan Dayiti, Prezidan Jovenel Moise le 7 jiyè 2021. Yo te di depi Prezidan Jovenel ale, tout bagay ap chanje. Wi, tout bagay chanje vre. paske sa vin pi mal. Yo touye Jojo, yo tou fè zewo. Ensekirite, lavi chè fè pèp la pa ka reziste ak vant kòde. Lè oligak kowonpi, politisyen vyolan pa bò isit ak lòt bò dlo mete ansanm pou touye yon prezidan, se yon gwo krim ki fèt kont nasyon an, kont manman lwa peyi a, kont pèp la, kont demokrasi, kont chat demokratik rejyonal la. Apre asasina odye Prezidan Jovenel Moïse la, asasen yo ki te pè volonte popilè a aranje yo pou pa janm gen eleksyon, pou pèp la pa patisipe nan desizyon politik peyi l. Bon mesye, kisa nou pè la? Yon pèp ki chita an silans malgre n ap toupizi l? Epi nou pè sa a? Sèl zam pèp la gen nan men l, se zèl kat li wi. Asasen an mete pye sou kou lajistis, yo domestike l pou pwoteje tèt yo. Pèp la reponn, Bat chen an, tann mèt li. Ti pèp ou a ki an silans sa a, Se lan bil l ap boukannen wi pou l sèvi ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Jodi a 7 fevriye 2023, moun ki fè koudeta touye prezidan Jovenel Moïse la ap travay kont rejim lalwa, kont lajistis, kont demokrasi. Nan zak y ap poze, yo kanpe anfas konstitisyon an, anfas souverènte peyi a, anfas enterè pèp la depi 19 mwa. Moun sa yo reprezante yon menas pou chak grenn Ayisyèn, chak grenn Ayisyen, ke l an Ayiti, ke l nan dyaspora a. San vòt pèp la, yo vle rete nan tèt leta a avèk benediksyon enmi fawouch peyi Dayiti yo. Kijan nou fè rive la, kote lalwa ak prensip demokratik yo pa respekte? Depi plis pase 20 lane, gen yon gwoup oligak kowonpi ak politisyen vyolan ki bezwen jere byen ak pouvwa leta a san yo pa ale nan eleksyon. Chak fwa gen eleksyon, yo konteste l, menm lè l respekte tout bon standa nasyonal ak entènasyonal. Yo pran pretèks kontestasyon an pou ouvè vàn vyolans lan. yo boule, yo touye, yo kraze, yo brize pou alimante enstabilite politik, pou yo ka fè koudeta, enstale gouvènman poutchis tranzisyon ki kont enterè pèp la, ki kont demokrasi, ki kont bòn gouvènans. An 2017, apre Prezidan Jovenel fin demokratikman eli, oligak kowonpi ak politisyen vyolan kòmanse yon kanpay vyolans ak gang kont peyi a pou fè koudeta. Pandan katran edmi, yo boule mache ak machandiz ti machann yo. Yo boule lekòl ak sant fòmasyon pwofesyonèl. Yo boule komisarya polis. Yo boule tribinal. Yo boule meri. Yo boule e vòlè biznis malere. Yo entimide popilasyon an ak vyolans gang sou barikad. Yo menm rive kidnape malere, zam ak bal debake pou gang pou afebli otorite konstitisyonèl, atake fondman leta demokratik peyi Dayiti. Tout atak sa yo fèt kont pèp la, kont demokrasi. Yo menm rive touye 58 tièm prezidan konstitisyonèl peyi a, prezidan Jovenel Moïse, 7 jiyè 2021. Objektif tout vyolans sa yo, se te pou pran kontwòl pouvwa leta a, epi enstale yon gouvènman tranzisyon pou piye tout resous peyi a genyen. Yo fèmen je Prezidan Jovenel, men yo tou ouvri je pèp la. Yo touye Prezidan Jovenel, men apre 19 mwa, vyolans lan tèlman byen chita ke gang ap atake lapolis. Ala traka!

pa kadre ak sosyete demokratik pèp la ap chache a. Kondoleyans ak solidarite ak tout viktim yo. Nan 19 mwa ki sot pase la, oligak kowonpi ak politisyen vyolan depanse 407 milya de goud kòb taks pèp la san pa gen okenn pwojè ki fèt. Se pou sa yo te vle fè koudeta. Se pou sa puchis yo touye prezidan Jovenel. Gen 2 mwa de sa, 19 desanm 2022, putchis yo fè yon lòt bidjè ki depase 267 milya goud. Pou pèp la pa wè sa k nan bidjè a, yo fè sit entènèt ministè finans lan pa fonksyone. Lajan taks pèp la ap disparèt nan fènwa pou l al plen pòch. Pandan 19 mwa, poutchis yo alimante e ranfòse gang yo. Pandan 19 mwa, poutchis yo pwoteje trafik zam. Pandan 19 mwa, yo ap fè vyolans sovaj kont fanm, gason, timoun. San pèp la pa janm sispann koule. Pandan 19 mwa, yo fè vyolans sovaj sou pèp la ak lavi chè, grangou, malsite k ap demantibile l. Pandan 19 mwa, yo pase konstitisyon an anba pye nan fè on pakèt akò degrenngòch ki pa menm nan enterè pèp la, ki pa kadre demokrasi. pandan 19 mwa. Yo fè tout sa yo kapab pou kase fèy kouvri sa nan dosye ankèt asasina Prezidan Jovenel Moïse. Pandan 19 mwa, pèp la ap fè rezistans. Pandan 19 mwa, pèp la ap kontinye goumen pou jistis ak demokrasi. 19 mwa apre, asasen yo kòmanse pran sant lanbi pèp la boukannen an. Pèp la pral sèv ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. N ap mande tout peyi ki deside bay sipò yo nan zafè sekirite, ranfòse lapolis, ranfòse lame pou yo ka vin pi pwofesyonèl, pou yo ka goumen ak gang yo. Depi 19 mwa, tout desizyon ekonomik ak politik ki pran pa an favè pèp la. Li nan peyi a l ap soufri, pandan ke dyaspora sou lòt bò tou ap soufri. Jodi a 7 fevriye 2023, peyi Dayiti pa gen ni prezidan, ni palman konstitisyonèl pèp la chwazi nan eleksyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Jodi a 7 fevriye 2023, gen yon pakèt bout papye k ap siyen ak de twa moun yo di ke se akò. Pèp la, èske sa nan enterè w? Kidnaping ki fèt sou malere rapòte milyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam ap fèt. Moun yo bay pote zam yo pa menm gon bon soulye nan pye yo. Se sou ou pèp la, zam sa yo pwente. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam se gwo chabrak k ap fè kòb. Pèp la, èske sa nan enterè w? Nou nan batay pou lajistis triyonfe, se pou sa w ap boukannen lanbi pou ka sonnen kòn nan. Nou nan batay pou demokrasi blayi, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay pou diyite ak souverènte peyi Dayiti respekte, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay kont nouvo esklavajis yo, Kote l ye a? M konnen ke Boukman kontan. Grenadye! Grenadye! Peyi Dayiti se pou nou! Pa bliye ke nan batay la, se bò kote nou m kanpe. Mwen konn doulè nou. Ansanm n ap batay pou ke ane 2023 a nou pote laviktwa sou fòs fè nwa. Ane 2023 se ane jistis. Ane 2023 se ane libète. Bon konba!